anonse yon konplo ki t ap mitonnen kont mwen. M pa konnen si se pa rapò avèk fòm batay ke m ap mennen an. Tout sa yo fè pou yo pyeje m, yo pa ka pyeje m. Ebyen, mwen twouve m nan yon sitiyasyon maten an pou m denonse yon fè ki pase la a nan tribinal depè Dèlma. Fè a se kisa l ye? Mwen te gen yon polisye, plizyè polisye ki an difikilte. A lepòk, bandi t ap atake, t ap tiye polisye nan Kafou Fèy. Gon gwoup polisye ki twouve yo an difikilte, enspeksyon jeneral pa jwenn espas pou loje polisye yo, bon, yo pa t ap fè l tou, polisye yo an difikilte, pa gen lajan, siw lechan pou y al lwe kay, pa rapò avèk atak bandi. ke yo tap sibi nan Kafoufèy. Mwen menm kòm sitwayen ki estime lapolis ap sèvi peyi a, lapolis ap sèvi kominote a, sa vle di si polisye a nan kad misyon li an difikilte, se tout moun ki kapab pote konkou a polisye a. De fèt, mwen gen yon kay nan Dèlma 53, mwen responsab pou yon moun, mwen loje polisye yo nan kay la. E se konsa mwen vin gen yon lòt zanmi komen ki gen yon moun ki an difikilte, yon dam ki an difikilte, mwen pèmèt dam nan tou loje nan menm espas la. Pral gen yon rapò ant dam nan ki se Slade Diana P. Charles, ki siyifi Pyè Chal, Diana Pyè Chal, nan menm espas la. Lal nan rapò makwado se nan rapò kisa ou gen avèk polisye a avèk yon enspektè de polis yo pete batay fi a kraze tout sak te kay polisye a pran li pote ale materyèl e mwayen travay polisye a e gen yon jij nan tribinal depè dèlma e ki al konstate fè a epi jij la desène yon manda damne kont dam sa ki se. Diana Pierre-Charles la. Men ki motif, ki sa manda a di? Manda a yo akize li de vòl, destriksyon, vòl materyèl de polis. M vle nou gade la pou moun kapab konstate l, nou wè l avèk mwen. Padon. Nou wè manda a? Sa se manda a? Jij Majo Rivalde ki signe manda damne a. Manda damne a, men nimewo manda damne a, flash, 06, pou motif koz men fè yo reproche dam nan, men non polisye se Batelmy. Riyou, polisye ki pote plent ki pral pèmèt jij la met manda damne kont dam nan pou vòl. Sa vle di, yo akize dam nan de vòl. Vòl, li kraze, li vòlè materyèl polis. Mentnan, mwen menm k ap fè politik, mwen k ap fè politik, di, si yo akize yon moun de materyèl de polis, de vòl materyèl de polis, m pa ka tolere w nan perimèt mwen. Dam nan rantre lakay mwen, li rantre nan espas mwen, tout dezè di maten, dam nan, dezè di ma, dam nan moute, li moute sou do kay mwen, li moute sou do kay mwen, l al dòmi an kachèt, alòske l gen yon manda lapolis dèyè l. Mwen di dam nan, ou pa ka vin dòmi lakay mwen, ou pa ka vin nan lakou m pandan m pa la, alòske ou gen yon manda dame dèyè w. Si dcpj debake la kounye a? Dcpj vini Kounye a yo pral di m m an konminezon m an konp Yo pral arete m pou konplisite de vòl materyèl de polis Se sou baz sa a m gen gadyen m nan Gadyen m nan ki la Enben nan goumen nan fòse pou dam nan kite lakou a Yo vin pete batay fi a tire kou li bat gadyen an Jiskaske gadyen pral mare batay avè l. Mentnan, yo arete gadyen an, yo mete gadyen an, yo pran gadyen an, alòske dam nan li menm ki gen manda damne a, yo pa egzekite manda a sou pretèks li twò ta. Ò, nou menm, sa m denonse nan kesyon an, mwen denonse, mwen, non sèlman m denonse lefètke, gadyen m nan nan prizon de fason ilegal e arbitrè. Dezyèmman, mwen denonse tou le fèt ke yo te arete dam nan epi dam nan libere san yo pa mande m sa m pot pou vann mwen menm. Poutan, tout konplo k ap fèt la, m vin rann kont se yon konplo pou yo arete m mwen menm. Se yon konplo pou yo kapab avili m. Imajine w san m pa okouran, yon moun mwen te bay fè ladesant nan kay, m te bay fè ladesant, m te vle rann sèvis, pote plent nan konbyen tribi, nan konbyen komisarya pou mwen, l ap chèche mwayen pou arete m. Poukisa? Li itilize de foto kote l te gen konfli a mari l. a nèg li m pa konnen pou l fè l pase kòm moun mwen menm pou mwen alòske se pa mwen m vin la devan jij la mwen di jij la a oken moman de la dire m pa gen anyen avèk dam nan sèl pwoblèm mwen gen avèk dam nan etan done jij de pè ki se jij de fèt jij de konsta li mete manda damne dèyè dam nan pou vòl. materyèl de polis, m pa k aksepte zam nan nan perimèt mwen, lakay mwen, pou m pa pase pou konplisite, pou yo pa pran m pou konplisite zam nan. Ebyen, se poutèt sa maten an, mwen la a, nou mande 1 liberasyon Maxime Rosias, dezyèmman, nou mande, nou denonse konplo k ap fèt. pou entimide m pa rapò a lit a konba m ap mennen, paske ann oken ka, ann oken ka, m pa janm ni frape ni manyen moun, m pa moun ki kwè nan vyolans, mwen kont vyolans, men an menm tan tou, mwen p ap sèvi de rèsèlè. Si yon moun gen pwoblèm a lajistis, li pa ka vin kache lakay mwen, e si m mande l pou l kite kay la, sa pa ka konstitye yon krim pou mwen. Depi kilè yo arete gadyen w lan? Eskize, yo arete gadyen an? Se jij la k desène yon manda pou vòl materyèl de polis. Mwen menm an oken ka, m pa ka sitire m ap fè politik di konsa, epi pou gon moun ki vòlè materyèl polis epi m sitire l lakay mwen. Si m sitire l lakay mwen, lè yo vin arete l, yo pral di m se konplisite, m konplis avè l. Mentnan si gadyen m jwenn lòd, enstriksyon, Pou l pa kite l ret nan lakou m, pou l pa kite l ret anndan kay m, gadyen an pa ka peye sa. Paske, se pa yon moun ki t ap travay, men se yon moun ke lajistis deja desène manda dèyè l pou vòl. E ki materyèl? Materyèl de polis. Ebyen mwen, nan sans sa a, mwen denonse e n ap tann aske nou jwenn liberasyon gadyen nou an. Jounen jodia Rosmar ou devan tribinal la sa vle di gadyen an ap pase devan jij eske madanm lan fini? Non!
Madanm nan se yon privileje ke li. Dayè sak fè m santi gon konplo nan kesyon an, dam nan pa ka peye pa jwenn pa gen kote pou l dòmi. Dam nan pa gen pèsòn moun li ka al lakay li. Dam nan se yon dam ki arete deja pa lapolis ki vin la a deja. Pou menm bagay sa. Dam nan gen manda gen manda dèyè l. Mwen menm ankò dam nan fè destriksyon lakay mwen. Malgre sa, m panse dam nan pa gen moun nou di bon. Si w malerèz ye fè konsta mete la paske pa gen mwen menm m pa pral nan trennen moun tribinal pou nenpòt bagay. M pa konn si n konprann. Nan koze destriksyon an èske w gen prèv? Èske ou gen. Wi m gen pwosè vèbal. M gen pwosè vèbal. Pwosè vèbal konsta.
M
te gentan sezi tribunal la pou sa Pase konsta Se konsta E se jij Dòsevil ki fè konsta Ki transpòte sou lè lye Pou ta l konstate Dega fi a fè lakay mwen Kraze Li kraze Li rantre nan studio Biznis Li kraze miwa Li kraze se si Li kraze se la Pou tèt ki sa Paske li di m Li bezwen fè 300 mil dola sou yon polisye. La l fè fo temwanyaj sou polisye a, l di polisye a bat li, alòske se pa vre. Kounye a l mande m mwen menm pou m ba l avoka pou pouswiv polisye a. M di, nan ki, nan sa yon polisye ye jodi a? Kote yon polisye ap jwenn 300 mil dola? Kounye a l di si l pa ka fè kòb la sou polisye a, fò l fè l sou mwen mwen menm. Epi kounye a li jwenn 7 avoka mete avè l, 7 avoka mete avè l, vin la, vin trete m de bouwo. alòske m pa janm manyen fi a yon fwa, vin trete m de bouro, vin di m tout bagay, alòske ki moun ki viktim se mwen k viktim. Eske w te gen relasyon yon fi ak gason a? A a oken moman de la joune, jamè. Eske madanm lan li pat fè w, li pat fè w avans? Eske l te fè w avans e ke ou menm ou te repouse l? Non, fi a kote, nan espas kote l te ye nan Dèlma 53 a. te gen polisye la, okontrè li te gen relasyon tankou m di w avèk, daprè jan m wè, li te gen relasyon avèk enspektè polis la. Men li estime, petèt, paske si si youn moun nan pa gen relasyon amourez avèk ou, li pa ka dòmi nan yon sèl chanm avè w, pa vre? Se sou baz sa pou mwen menm te gon relasyon. Men sa ki grav, sa ki biza nan kesyon an, dam nan te Sendomeng, se vini l vini, pandan l tounen, l al nan menm espas la, l al jwenn polisye a, e se menm dam sa ki kraze, pichkannen tout kò l, al nan komisarya, al pote plent pou polisye a, pou fè manda pou arete polisye a, li vin mande manda, li vin mande pou n ba l avoka pou polisye a. Ok? Sa se pwosè vèbal konsta yo. Lè mwen menm mwen di non, m pap fè m konplis de li menm, ebyen kounye a li di si l pa ka fè kòb la sou polisye a l ap fè kòb la sou mwen. Efektivman menm kote a l jwenn prè de 7 avoka met avè l pou trake m jiskaske yo pral lè yo pa jwenn okenn chaj kont mwen yo pral arete gadyen m. Yon moun ki pa gen kòb pou menm peye lwaye donk ou di ke li li pou ta gen yon batri de avoka. Mèt Trelivye batri davoka. Kote l jwenn kòb? Se la a. Mwen vin gen dout, lè mwen menm m ap di en en, si w pa yon moun bon, m di, dayè, enspektè a pa t gentan egzekite manda a, se mwen ki di enspektè a, bon, arete sa a, sa w pral fè avè l? Èske n konprann? Epi poutan, fi a te genyen anviwon sèt avoka ki prepare, k ap tann pou fè kòb, yo lage l al mache kraze bagay moun, fè dezòd, jiskaske l pwè, fi a te pretann ke l ka trake yon enspektè de polis k ap bay peyi a sèvis.
Wi, konplo m estime k genyen nan fè. Sa k fè m relate yon sòt de konplo, lè tribinal la okouran ke m gon manda damne kont dam nan, pou yo te tande afè a, 2 zè, 3 zè pou afè a ta gentan fini epi pou jij ta gentan egzekite manda a. Y al tande afè a jous vè 7 è diswa. 7 è diswa manda a pa ka egzekite. Ò moun pa m nan nan prizon, fi a li menm li nan lari ap paweze. Alòske fi a se yon vòlèz, se yon, yo akize l de vòl. Yo akize fi a de vòl.
Kisa kisa yo akize moun an? Yo arete l pou ki motif? Yo arete l sou motif vwa de fe, swadizan ke mesye a bat dam nan, alòske mesye a, nan diskisyon mesye a te ak dam nan, se pou l di madam, ou gon manda damne dèyè w pou kesyon vòl, ou pap ka rete nan lakou a paske si lapolis vin la y ap pran nou tout. Y ap pran nou tout. Epi fi a tete gadyan de jeran lakou, bayakou rale, epi l rale bale, li wonfle mesye a ak kout bale, epi mesye a se granmoun li, l mare batay avè l. Epi poutan, se yon konplo ki te konsa. Menm kote a l gentan kouri vin la, lè m vin la, m jwenn yo gentan ap prepare manda damne pou nou. Ou pa ou pa gen yon avoka ki akonpanye w nan kad dosye sa a? Tande, nou gen, nou gen avoka, nou gen avoka, nou genyen e, de moun ki la pou sa. Sepandan, mwen menm, m pa t menm vle rive la. Sa m vle, m vle liberasyon gadyen m nan. M vle liberasyon. Maxime Rosias se sa m bezwen mwen menm fò yo libere l paske se yon moun mesye dans tous les pays du monde depi yon moun vòlè l pa sou moun depi yo akize w vòlè tribinal poko blanchi w ou pa ka sou moun dam nan se de vòl yo akize l si yo akize l de vòl kiyè si se kiyè l te vòlè si se asyèt li te vòlè m te gen dwa pa okipe l men mwen di w yo akize l de vòl materyèl de polis. M pa kab fè politik, m ap fè politik di konsa, epi pou m gon moun ke yo akize kòm moun ki vòlè materyèl polis nan lakou anndan kay mwen. Kèlkeswa jan m dwe mete l deyò, se pou yo mete l deyò. E sitou nou fè konsta jij de pè. Ok? Epi se gadyen m nan nan prizon. Se gadyen m nan ki nan gadavi. Se gadyen m nan yo pral voye penitansye.
Non, lè m di sa, sa vle di, kesyon, ou konn sitiyasyon an, ok, sa vle di pou mwen menm, nou vle aske konplo k ap maniganse kont Rosemond Jean an, mwen menm mwen di pèsonn moun pa ka fè m kouri m pa p kouri. Alò selon ou menm, selon ou menm ou ta gen yon ide de moun k ap fè konplo a? M pa, pou mwen menm. Pozisyon politik mwen gentan di tout moun, pouvwa sa tout moun konnen m opoze, sa vle di nenpòt kote m ye yo pran m, yo sible m. Nou konnen se tout peyi a k t ap goumen kont Jovenel Moïse. Depi m yon kote yo konnen pozisyon m, enben pou yo m s on menas jiskaske yo metrize m. Wap pale de pouvwa sa, wap pale de lavalas tou monchè? M ap pale de tout nèg pa sèlman lavalas. Ou gen yon pouvwa, ou gen yon pouvwa ak la a. ke nou tout konnen anndan pouvwa a prèk gen 5, prè de 6 konseye prezidansyèl enkilpe nan vòl, detounman fon piblik, nan asasina etc. Konkisyon, brakaj, e se yo k nome moun, se yo k mete moun nan tout pòs yo. Sa vle di tout kote kounye a depi Rosemont kote m son menas. Men si m pa enmède moun, m pa kwè moun gen dwa enmède m.